Bonjou bonswa tout moun sa depan de lè wap gade video sa e ki kote wap gade video a nou menm ki gentan nan fanmi an deja nou konn sal ye deja ou menm ki poko abòne avèk chanèl la m envite w fè sa kounya nou konn sal ye deja se ribrik 100 pou 100 verite ki antre lakay nou. Show paw la show pa ka ret tann nan show moman show kap domine aktyèlman la ou menm ki abòne avèk chanèl la m di w byenvini e ou menm ki poko fè l tou pase fè sa kounya envite zanmi w fanmi w abòne avèk chanèl la konsa map ba nou plis travay toujou. Hello hello mes amours nou konn sal ye deja se show moman ki ateri lakay nou la show kap domine a show ki show kouve lanp lan ki pa lot ke 100 pou 100 verite ki ateri anndan kay fan yo li instalel sanl pa mande pèmisyon. Nou konnen m toujou di nou ke lè m ateri lakay nou, se lòt bagay, se yon lòt cho, se yon lòt jan m jere bagay yo, e m pa pote lòt bagay pou nou ke san pou san verite. Jan m toujou pwomèt nou an, e jan m toujou fè efò pou m kenbe pwomès mwen an, jodi a mwen vin pale nou de yon bout tonton atis ke m konnen nou renmen anpil, e nou apresye anpil pou travay ke l ap fè sou youtube lan, e devouman ke l genyen. Pou talan li genyen tou, e jan atis la jwe, jan l mache, jan l pale, m konnen fan yo renmen l anpil, anpil, anpil. Bout atis sa m pote pou nou nan kay lan jodi an la li pa lòt ke Adams Odigé, ke anpil nan nou konnen sou non Adamo Nèg Bòy la. M konnen depi m di Nèg Bòy la tout moun gentan wè de kiyès m ap pale. Jodi an nou pral dekouvri ansanm bebe m yo, Kiyès Adamo ye? Ki kote li soti? Ki kote li te lekòl? Ki kote li te kòmanse nan sinema? E ki stati santimantal Adamo? Mezanmi, n ap vanse, jan m toujou di l la, san pou san verite. Se pale m te pwomèt m ap pale, ebyen m vin pale. E m p ap pale lòt bagay ke san pou san verite. Donk, si yon moun gen pwoblèm a 100 pou 100 verite, mwen vrèman dezole paske l pap ka pase nan cho sa ki se 100 pou 100 verite. Pou m kòmanse, m ap fè nou konnen ke Adamo fèt le 5 avril 2001. Kidonk, Adamo genyen sèlman 18 lane. Adamo fèt Latibonit, yon kote ki rele Dedun, men l ap viv Pòtoprens avèk kouzen l e kouzin li. Jan m toujou di nou an, Trankil se kouzen l, MK se kouzen l, Sisi se kouzin ni, donk se la famille. M rete kwè nou p ap sezi pou sa, nou p ap etone, puiske m te gen tan pale de sa deja nan ribrik pa MK, m te fè nou konnen Adamo se ti kouzen l.

Manman l pa la se byen domaj, nou pap di adye men paske manman l pa mouri gras a Dye li la toujou men manman l pap viv menm kote ansanm avèk li e ensi ke papa l tou. Donk, absans moun sa yo menm lè m konnen ke y ap manke l anpil men m swete ke avèk telefòn gen anpil kominikasyon ki kapab fèt, gen mwayen de kominikasyon sa yo entènèt tou, m panse ke y ap soulaje e y ap kenbe kè pou jiskaske Bondye vle yo wè. Manman Adamo genyen sèlman li menm mezanmi yon sèl grenn je a manman genyen. Papa Adamo li menm genyen 3 pitit an total, Adamo plis 2 lòt ankò. E Adamo se dènye pitit papa l. Donk nou pa ka di se dènye pitit manman l paske nou pa konn si manman pa fè ankò, men pou le moman se li menm ki premye, se li ki dènye pitit manman l paske manman l se sèlman li menm li genyen. N ap vanse. M pa ka di nou kote Adamo te lekòl piske li toujou lekòl toujou men m ap di nou kote li lekòl jiskaprezan. Adamo lekòl lè Nòmalyen reyini l ap fè filo. Donk nou konn ki sa l ye deja. Byenke peyi a pran yon poz la, li mete tout timoun yo sou poz, yo pa ka al lekòl men Adamo ap fè filo lè Nòmalyen. Donk janm toujou di nou an atis nou yo gen bagay se pale m te pwomèt ebyen se pale m ap pale e m pap pale lòt bagay ke san pou san verite jiska prezan m kapab di m ap byen pale. Adamo kòmanse nan sinema depi an 2015 nan yon fim ki rele Vicky lè sa li te latibonit toujou Dedune. Li te nan Snipe Production e an 2016 li kòmanse ap filme, an 2017 li fè premye reyalizasyon li se te pou Jeretyen, yon pwodiksyon oubyen yon staf m kapab di ki te konn fè afè sinema ki te rele Jeretyen. M rete kwè gen anpil nan nou ki te konnen staf sa yo. Men kounya la an 2019 lan la, li se dezyèm kameramann. Mezanmi tande byen sa map di nou an. Lè m di nou atis yo gen bagay, yo gen bagay. Lè nap gade feyton banm m abòw, nap gade relasyon mari fanm, nap di mesye a tripotay, se pa sèl tripotay sèlman li fè, se pa sèl pale apresa pou lap di trankil. Ou sonje m di w piga w al di sa, se pa sa sèlman l fè mezanmi, men li gen anpil lòt bagay nan sèvo a, se piti l piti, li pa pitimi. Kidonk si w monte mal, w ap pran move so. Atis atis sa se dezyèm kameramann li ye nan MK motion. MK motion nou konnen k ap domine sou youtube lan, m toujou di l e m p ap janm bouke di l, k ap domine sou youtube lan la, MK se. kouzen Adamo e Adamo se dezyèm kameramann li ye nan staff lan ki se MK Agency e MK Motion. Adamo se yon reyalizatè tou mezanmi, pou moun ki pat konnen yo, atis lan filme, l reyalize, l fè tout sa yo, li se yon aktè, Li son grafis, li son fotograf. Kidonk mezanmi, atis mwen yo pa jan n panse a. Atis lan gen bagay. Jan m di nou an, se piti l piti, men li pa pitimi. Pou m fè nou konnen mezanmi, m rive nan ti pati ke nou tout ap ret tann nan, m konnen nou enpasyan, enpasyant la pou nou tande sa m pral di ki se, ki pati Li ye mezanmi nou konn sa li deja pati santimantal adamo m konnen gen anpil nan nou ki paka ret tann ti pati sa paske m konnen gen anpil nan nou se li ki enpòtan pou nou donk map fè nou konnen ke ti pati sa nap ret tann nan mwen menm tou map ret tann ni e m rive ladanl nou mèt kòmanse kontan. Map fè nou konnen Adamo pa marye, Adamo pa fiyanse, Adamo pa gen pitit, men mezanmi Adamo genyen mennaj. Donk ti pitit la se pou yon timoun li ye ok, li gen 18 ans sa vle di li granmoun e li majè. M renmen sa gasonm. Adamo gen mennaj mezanmi pou moun ki te bezwen konnen eskel gen mennaj eskel poko nan tifi wi jènjan nan tifi e li gen mennaj donk moun ki tap prepare pou depoze CV yo humm mpaka di anyen nan sa mwen menm se pale mte pwomèt mwen pale e mpa pale lòt bagay ke san pou san verite donk map di yon gran mèsi avèk tout moun ki te pretem atansyon yo ki te gade video avèk anpil swen e ki konprann sa kem di yo Ou menm ki renmen video a e ki toujou vle ankourajem poum travay plis toujou pa bliye kite yon like pou mwen, kòmante epi edem pataje avèk zanmiw e fanmiw pou plis moun kapab wè video a e edem rive avèk chanèl lan kote kem dwe rive a Edem grandi chanel la plis chak jou konsa nou pap regrèt e nou menm tou ki renmen atis nou an Adamo pa ezite pase bal love lan sou chanel pal lan ki se Adams Odigé nou pap regrèt reyalizatè pa nou an aktè pa nou an, grafis pa nou an, fotograf pa nou an, ti tripotay nan relasyon mari e fam nou an k ap fè nou ri tout jounen an, nèg Bòy la, nèg Makdonal la. Pa bliye pase ba l love lan. E m ap fè nou konnen tou, aktyèlman la se nan MK Motion l ap fwape antanke yon gran tonton aktè, li jwe nan Ban m ma ba w, Relasyon mari e fam, anpil lòt ti bagay ankò, ret branche avè l sou chanèl li a nou p ap regrèt

Map di yon gran mèsi avèk ou menm ki te pran le swen pou te gade video a e ki te edem pataje link lan. Kontinye, travay la poko fini e gen plis bagay dèyè toujou. Edem pataje link yo avèk zanmiw, fanmiw epi envite zanmiw vin abòne ak chanèl la. Ret focus pou yon lòt video. Ciao!